Pou moun ki poko konn zen an, ebyen mezanmi, madan Tony Mix kite l. Yon dam ki pote non Slandy Hector, li gen yon ti sounon sou Facebook, YouTube ki rele Baby Lent. Ebyen se jan n tande l la, yè, madan Tony Mix, Tony Mix nou konnen ki rele Tony Mawotyè, e ki leve zòn Kot Plaj, nan Kafou bon. Yo toujou di nèg kafou, ebyen Tony mix nou konnen an, youn nan gwo DJ an Ayiti, se pa pi gwo a non, youn nan pi gwo yo, ebyen on nèg ki popilè, sitou nan mwad desanm nan la, nou konnen Tony mix si fè 2 zan li pa antre Ayiti, son nèg ki kite Ayiti depi jiyè 2023. Ebyen Tony Mix tal rann li Etazini poul viv a madanm li ak pitit li Sheldon kel toujou afiche sou rezo a wap wè menm nan pano piblisitè wap toujou wè figi Sheldon ki se pitit Tony Mix kap fè ti videyo tou sa trè trè funny ansanm avèk papal e on moun ou ka di tout bagay Tony Mix se youn nan moun se youn nan papa ki a kwoche avèk pitit li anpil e jan konn ap gade sou rezo a wap wè pitit la akwoche avèl anpil vire tounen se Tony Tony tout bagay sa yo. Enben jodia la nan minit nap pale la madan Tony Mix soti on nòt ki se e kòman li rele ankò Slandy Hector fanm kafou tou paske se 2 moun yo ki gen yon relasyon depi fevriye 2009 hum li vle di sal vle di a wi fevriye 2009 sa vle di apre 17 an Apre 10 setan de relasyon, soti nan ti mennaj, vin madanm nan kay epi pap vwayaje, men pat janm gen afè maryaj. Pou moun ki pat konnen, moun yo pat janm marye. Anpil pawòl ap pale, y ap di èske se pou maryaj a fi a kite, m di non, mwen menm m pa kwè l. M panse ke si fi a te vle marye, alò si Tony te vle marye tou, si yo te vle marye, M pa pral di Sylvia te vle marye si Tony an te vle marye men m di si yo te vle marye petèt yo te gendwa tap tann pou yo pran desizyon sa men m konnen fi renmen maryaj anpil eske kounya la fi a m panse apre 17 an on fi ta toujou vle marye avèk on nèg si w ka fè 17 an avèl li vle di sa l vle di a bon petèt gendwa se Tony tou k pot ko vle marye paske sa rive mwen m toujou di sa se pa maryaj ki kole yon relasyon. Enben, nou pap antre twòp nan gwo bagay, enben se jan n tande l la, pa gen rimè nan sa, se Madan Tony Mix menm sou kont enstagram ni ki lage pawòl la. Alò li lage li an anglè, e se vrèman apresyab, men Madan Tony li t ap pi bon si w lage l an kreyòl pou tout moun konprann. E mwen jwenn li sou yon paj, Tony New York, m bay kredi a, se sou li m pran l. Enben, selon Madan Tony Mix, li fè konprann ke li pa avèk mari l ankò ki se Tony Mahoutière. Sa vle di se li menm menm ki soti nòt la, se pa moun, m pa bezwen di selon Tony New York men se selon Madan Tony Mix. Alò, tèks la li disponib, m pral li l pou nou pou di tout sa manzè di. Li fè konnen l pa regrèt anyen, men s on desizyon li pran anpil, li reflechi pou l pran l. Kisa Madan Tony Mix di? M pral vin a slogan yo talè wi. Wi, men kisa Madan Tony Mix di? Mesaj ex Tony Mix pou piblik la. M ap fèmen liv sa a ki te kenbe anpil chapit nan lavi mwen, ni bon ni movè. Sa vle di, li fè konprann ke chapit sa a, li te gen bèl istwa ladan l men li te gen move istwa tou. Ondirè Madan Toni Mixe menm genlè istwa move yo genlè te plis, li vin pa ka kenbe. Antouleka li pa engrat kanmenm, li di istwa a te gen bon te gen move. Kanmenm. M ap fèmen liv sa a, enhen, vwala ki te gen bon. Aprè disèt ane, Mwen chwazi pran wout pa m. Desizyon sa a pa soti nan yon kout tèt, ni nan yon emosyon. Li pa t prese, ni li pa t alejè. Sa vle di, se yon desizyon ki reflechi. Se pa yon desizyon tèt cho, bis dis dat, tout bagay sa yo, epi l annik leve yon senp ti bagay, epi l annik kraze kite sa. Li di konsa, sa se Madan Tony Mix k ap pale toujou, Mwen fini ak mank respè. Mwen fini ak imilyasyon. Mwen fini ak trayizan, trayizan, zon, eh, mwen fini ak tolere konpòtman ki pa t dwe janm akseptab. M vle reprann fraz sa a, mwen fini ak, mwen fini ak tolere konpòtman ki pa t dwe janm akseptab. Sa vle di, madan Tony Mix ki se Hector. Hector, bon, mezanmi m tou bliye non wi, Slandy Hector, li fè konnen ke gen de konpòteman ki pat janm akseptab nan yon relasyon, li te rive aksepte yo apre 17 ans sa a. Bon, li gen dwa pat gen, pat gen konpòteman sa a o debi, mwen m pa vle di, m wè gen moun k ap di konsa, wi, fanm sa gen fè li fè 17 ap soufri. Non, relasyon w genyen 17 ans, Men, sa ka rive, an n di se senk dènye ane yo, se sèt dènye ane yo, pa panse lè moun nan di apre disetan se depi nan ennan, sinon l pa t ap rete. Oubyen l t ap abitye avè l, li t ap vin yon woutin epi kounye a la l t ap viv avè l. Ann ale. Madan Tony Mix kontinye pou l di konsa, Pa mande m detay, pa bay, m p ap bay opinyon. Gen si nou ap fè tirati se konsa yo ekri. Pa pale sou yon sitiyasyon ou pa konnen anyen ladan l. Sa se pou moun k ap vin foure bouch yo. Madan Tini Mix gentan di konsa, pa vin pale, pa vin kalifye m mal paske nou pa konn bagay la. Mph. Pèsòn nan nou pa t la pou nuit mwen t ap kriye yo. Wè. Manzè fè konnen ke l t ap kriye anpil, anpil, anpil. Nou pa t la, pa vin jije l. Ok. Si nou pa konn anyen, pa jije l. Mph. m t ap ri yo, pou imilyasyon mwen sibi, ni pou mank respè yo te fè m, an prive kou an piblik. Li fè konnen ke Tonymix mande l respè, manke l respè ni an prive ni an piblik. Paske m konnen gen de fi, si w manke l respè an prive lakay li, l ap aksepte l pou w, men an piblik gen fi k p ap tolere sa. E m toujou di sa, relasyon fanm a gason s on vaz li ye. Gen youn ki vid, gen youn ki plen. Si on ek plen an, y ap pran dlo ladan l mete nan sak vid la. Kou sak te plen an vin vid, ou pa gen relasyon ankò. Yo trennen non mwen nan manti, rimè ak istwa sou rezo sosyal yo. Tout sa se konsekans aksyon pa li, sa vle di se aksyon Tony Mix. Sa vle di, tout rimè yo te konn ap kouri sou madan Tony Mix, ki rimè l ye, anpil moun te fè konnen Madan Tonymix se Madivine e nou konnen gon rimè k tap kouri Flev ki se chantè Gabel yo te fè konnen Flev manje l nan men Tony. Rimè sa yo se 2 rimè ki soti depi ane pandan ane 2025 lan kote yo fè konnen Tonymix te kenbe madanm ni k ap tchat e pa tchat non kòmsi k t ap vire ansanm avèk Flev Gabel e anpil moun fè konnen ke madan Tonymix se yon Madivine ye. M si ke se de rimè sa yo l ap pale e l fè konnen Rimè sa yo se a koz de Tonymix ki fè bagay sa yo ap sikile sou rezo a. Ann avanse toujou. Enh yo te tèdè bagay de pale de Tony ok uhmm. Pou li dirèkteman an palan de Tony lap pale la mwen pa gen okenn regrè sa vle di manzè alò madan Tonymix fè konnen ke li pa gen okenn regrè le fèt ke l pran desizyon sa jodia la pou l kite avèk Tonymix. Eske se vre mezanmi bon. Si desizyon reflechi m si ke pa gen okenn regrè vrèman. Chak chapit nan lavi mwen mennen m mennen m jwenn pitit gason m bèl mwen an. Sheldon se pi gwo benediksyon mwen. Se pi gwo rezon egzistans mwen. Mwen jwenn la lapè lè m gade l ap grandi nan ri li. M konnen tone Sheldon se yon nèg ki trè funny lè l ap ri kòmsi se yon timoun ki bon anvi viv nan ri li. Nan fòs li, nan inosans li. Mwen swete ak tout kè m ke yon jou ou vin yon nonm, yon nonm pitit. Yon nonm pitit nou an ka, nou ka admire, kreyòl yon ti jan bagay wi. Yon moun ki ka mache ak responsablite, entegrite ak respè. Se sèl swè mwen ou depi kounya. Men janl pale a genlè m kwè Sheldon genlè pa nan menl, m gen enpresyon sa wi. Jan lap pale a, jan lap bay swè pou pitit gasonl Sheldon genlè to genlè selon antant moun yo genyen, m gen enpresyon Sheldon genlè ap rete nan men Tonix. Alò li rete nan men Tonix paske desizyon gentan pran. Jan lap pale la se kòmsi Sheldon Sheldon nan men Tonimix. Kòmsi ou wè tout glwa lap fè pou pitit li. Vwala. Pou pitit gason mwen, mwen vle ou konnen mwen la pou ou toujou. Wè, ok, wè. Sa vle di, apati de fraz sa a, kareman, Sheldon rete nan men Tonymix. Ou renmen m anpil, ou pwoteje m, ou cheri m. M ap leve, m ap leve ou nan lanmou ak estabilite. Map eseye, map anseye w valè, respè, responsablite ak entegrite. Map asire w grandi pou w vin yon nonm ki dirije ak jantiyès ak fòs, yon pi bon nonm pase egzanp yo te ba ou. Kèt! Sa vle di, madanm nan la, li fè konnen ke Sheldon pale pa gen yon bon egzanp non. Sa vle di, si l pran Edikasyon papal bali se pa yon egzanp li menm li fè konnen ke lap level. E si map gade byen genlè e nan menl wi li, wi e nan menl wi li. Si map konprann tèks la, m gen presyon Sheldon ap rete nan men manmanl. Banm reprann pati sa pou ou. Pitit gason mwen, mwen vle ou konnen mwen la pou ou. Toujou. Ou renmenm anpil, ou pwotejem, ou cherim. Map leve ou nan lanmou ak estabilite. Uhmm. Sa vle di l ap leve l. M ap anseye ou valè, respè, responsablite ak entegrite. M ap asire ou grandi pou w vin yon nonm ki dirije ak jantiyès ak fòs. Yon pi bon nonm pase egzanp yo te ba ou. Si l di pase egzanp yo te ba ou se pa lòt moun se jan Tony Mix te konn leve Sheldon nan, m gen enpresyon madan Tony Mix pa t aksep, pa t twò dakò jan jan Tony Mix leve pitit gason l lan, kòmsi tankou yon tòg tout bagay, l ap afiche l sou rezo tout bagay sa yo. Ok, tande byen wi sa madanm Tony Mix di. Pou fanm ki pa gen wont, mwen swete nou te gen plis respè pou tèt nou ak plis valè. Pou fanm ki pa gen wont, mwen swete nou te gen plis respè pou tèt nou ak plis valè. Sa li vle di on pakèt bagay. Li vle di jan Tony Mix te konn ap pale fanm mal nan sosyete a. Se egzakteman sa. Uhmm. Ak plis valè. Olye nou jwenn konfò nan patisipe nan destriksyon lavi yon lòt moun, mwen pap janm fè konpetisyon. Mwen pap janm esplike tèt mwen, ni mwen pap janm bese nivo m mwen pou pèsonn. Sa vle di, Madan Tony Mix fè konnen, separasyon sa, tèks sa, li fini a tout bagay. Li pa gen eksplikasyon. Moun laprès pa rele. Li pa gen entèvyou pou l bay, li pa gen di bagay. Men sèlman m konnen gen de gen de platfòm tankou De Tou e De Ryen, Guy Wewe oubyen Hot Seat de Blondedy Ferdinand oubyen lòt moun k ap rele w kanmenm pou w vin bay eksplikasyon. Èske w p ap vini? Je sais pas trop. M panse ke manzè ap vini, m kwè Tony Mix tou ka parèt sou yon plato pou mande eksplikasyon, men konsa tou Tony gen dwa chwazi pa pale. Ok! Pou l fini, madan Tony Mix di konsa, Malgre tout sa, mwen te konpòte mwen ak dinite. Mwen te rete an silans. Mwen te pwoteje lapè mwen, pitit mwen ak entegrite mwen osi lontan ke mwen te kapab. Mwen silans, men, silans pa dwe janm konfonn ak feblès. M ap reprann sa pou nou. Malgre tout sa, mwen te konpòte mwen ak diyite. Mwen te rete an silans. Mwen te pwoteje lapè mwen. Pitit mwen ak entegrite mwen osi lontan ke mwen te kapab. Men, silans pa janm dwe konfonn ak feblès. Kounye a, mwen chwazi tèt mwen. Mwen chwazi lapè. Mwen chwazi gerizon, estabilite, ak yon lavni ki chita sou respè pou tèt mwen. Si w pa kapab soutni desizyon sa a, rete an silans. La a, Madan Tony Mix ap pale avèk moun ki pral pale anpil yo, ki pral dizdat tèl bagay, di l pa gen tò, l pa dwe kite Tony, se dizdat tout bagay. Li di konsa, si w pa kapab soutni desizyon sa a, rete an silans. Mwen dwe tèt mwen pi bon. E finalman, mwen bay tèt mwen. Egzakteman sa a. Sa se pawòl madan Tony Mix poste sou paj Instagram ni apre l fin pran dis apre fin apre l fin pran desizyon apre 17 an de relasyon ansanm avèk Tony Mix li deside wonpu l li kraze kite sa nan minit n ap pale la a madam sa a li pa madan Tony Mix ankò li lib de tou makaj e Tony Mix lib kounya la e si map rezime tèks sa gen anpil bagay e m pap dyòl la chofe e si nap gade byen nap wè tèks sa. Se yon tèks ki reflechi. Se yon tèks ki soti nan nanm Madan Dominique. Se yon tèks ki soti anndan l. Se yon fristrasyon. Kòm si ou santi se nanm madanm nan, se bouch li, se kè l, se tout li menm k ap pale. Sa vle di, e sa k fè w wè l dou, nan plizyè bagay, nan plizyè pati w ap wè kote l dou konsa. Desizyon sa a se yon desizyon ki reflechi. Se pa yon desizyon souke tèt, se pa yon desizyon ki alalejè. Se yon angajman ke l pran, l ap soufri anpil, anpil, anpil. Se sa k fè m di nou, sèt kesyon de, n ap di konsa madanm nan fè, si l fè disetan, l te ka fè tout rès vi l, se pa tout disetan l fè l ap soufri. Petèt odebi bagay yo pa t konsa, e m si ke l pa t ap rive la. Men, gen dwa se senk dènye ane yo, twa dènye ane yo, tout bagay sesi la. An palan de sa, m kwè nou tout konnen Tony Mix se yon sipèsta, yon DJ. On DJ Tony Mix pral jwe enpe patou. E nou konnen l sot fè yon toune la, Okap, Okay, Pòtoprens, bon pwogram Pòtoprens la pat rive fèt, men Tony Mix li menm menm nan, nou tout konnen mwen menm se atis mwen ye tou, sa m ap di a m konnen l. Gen de fi, ou pa menm bezwen apwoche yo se yo menm k ap vin jwenn yo. Poukisa? Swa pou kòb oubyen swa pou relasyon. Swa pou yo fè moun wè ke m te gen relasyon avèk Mazora, men foto m a Mazora. E Pou w rantre nan yon relasyon seksyèl avè w, li ka yon blag pou sèten fi, m p ap di pou tout fi. Gen moun tou ki vle, gen fanm ki vle rantre nan relasyon avèk yon atis, se jis pou l konplete palmarès li oubyen pou l mete sa nan CV l. Pou l di, o wi, mesye sa w ap gade la, m te pran yon plimen nan men l. Gen moun ki konsa. Konprann? Gen moun tou, ou wè k ap rapwoche de yon atis. Mwen menm, m gon seri de moun ki toujou ap kenbe kontak avè m. Mazora, 10 dat m renmen wè w tout bagay sa yo. Moun nan jis apresye w. Li pa gen okenn relasyon, bezwen gen yon relasyon, fè bagay, ni renmen tout bagay sa yo. Paske yo toujou di konsa, l'appréciation vient de ce qu'on possède. Wè, li gen dwa pa lajan, men talan ou genyen an, li posib, se pou sa anpil moun renmen. Tony Mix se yon nèg, jan w wè l te konn ap viv a madanm li an, pandan 17 an sa a, se m pa kwè se yon nèg ki te janm vle kite avèk madanm li. Poukisa m di sa, se parapò jan misye konn ap pwojte madanm li nan sosyete. Se sak fè m toujou di nou sa. Moun nou wè k sou rezo a, piga nou kouri di moun sa a, li se yon bon moun. Jan nou wè Tony Mix kounye, tout bagay sa yo, jan l ap cheri madanm ni, ou te ka di se pi bon nèg ki egziste, se pi gwo gason, se tout moun tout bagay. E gen anpil moun ki bay Tony Mix yon seri de respè, se pa rapò jan l konn ap afiche madanm ni, jan l konn ap di l gen respè pou madanm ni, madanm ni se pi bon fanm ki egziste, madanm ni dis, madanm ni dat, tèl bagay sa yo. Sa vin fè Tony Mix gen yon respè nan sosyete a. E anpil moun konn ap pran Tony Mix kòm egzanp. Paske Tony Mix gen mo sa yo, m te oblije note yo pou nou. Tony Mix gen mo sa l toujou ap di, kwense moun met moun. Kwense moun met moun, se ki sa Tony Mix vle di? Lè l di kwense moun met moun, li vle di yon moun, si w gen yon relasyon, silvouplè, li pa gen pwoblèm pou w mete yon lòt nèg ladan l. Sa vle di li di w konsa, si w gen yon moun w avè l, ou pa oblije kite l pou w pran yon lòt moun. Ou ka jis pandan moun nan nan relasyon ou pou yon lòt moun. Sa vle di Tony Mix se yon moun ki pa yon gwo gwo egzanp pou sosyete a jan l konn ap pwojte l la. Ok. Li pa yon egzanp nan atravè atravè mizik yo li konn ap fè a Tony Mix se pa yon gwo gwo egzanp pou sosyete a. Alò l pa yon egzanp menm pou sosyete a paske li toujou ap envite ti jèn nou yo Yo ka gen yon mennaj enpi yo pran yon mennaj mete nan menm relasyon an ou ap fonksyone a 2 moun yon bagay labib pa dakò e sosyete nou an pa dakò si w gen yon nèg ou gen yon nèg ou pa genyen ou pa genyen enben se mesaj sa a Tonymix te konn ap mete nan timoun 2000 yo timoun 16 an 15 an e nou kapab wè tout sa Tonymix sot fè la a pandan yon timoun ki gen mwens ke 18 an kote l t ap fè l di 2 3 bagay pandan l te nan yon pwogram. Ebyen cette question de kwense moun met moun nan ebyen Tony mix se mesaj sa l te konn ap pwochte anpil moun twouve Tony mix son gwo DJ men pou mwen menm li pap janm yon gwo DJ paske wi ou ka gen talan men si w pa sèvi ak talan w lan pou w oryante sosyete a nan yon bon chemen jenès la nan yon bon chemen pou mwen menm talan pa egziste ditou cette question de kwense moun met moun li pa vle di lòt bagay sa vle di mwen menm kòm gason si m gen yon mennaj m ka jis pran yon lòt mennaj mete nan relasyon m ap fonksyone a tou lè 2 Ou menm jenn tifi oubyen granmoun, si w gen yon mennaj, yon gason ou ka pran yon lòt gason ou mete nan relasyon san pwoblèm. Lòt mesaj Tony Mix te toujou bay li di konsa, mennaj ou la, madanm ou la, sa rele doub pakin. Ki pa twò diferan avèk kwense moun met moun nan, sa vle di li fè konprann ke se yon fi oubyen yon gason ki gen mennaj li yon kote tou lè 2 ansanm, sa vle di doub pakin. Gon dènye pawòl Tony Mix te vin avè l ankò l te di konsa 3 jou lekòl 2 jou chawony pou moun ki pat konnen se Tony Mix ki te vini avèk fraz sa 3 jou lekòl 2 jou chawony e nou konn ap wè nan joune rekreyativ sitou nan fen dane lè elèv filo ap fete ou t wè yo toujou ap di bagay sa 3 jou lekòl 2 jou chawony e m panse ke si te gen ministè dlakilti responsab anndan peyi dayiti E si te gen leta, m panse ke Tonymix son moun yo tap entèdi deja nan yon seri de pwogram lap jwe pou pou mesaj lap veyikile. Apre sa, li te fè konprann ke li kwè nan madanm ni anpil, se fanm, se pi bon fanm ki genyen ki egziste sou tè a. Wi ton mix di sa. Li kwè nan madanm ni anpil e se pi bon fanm ki egziste sou tè a. Enben se menm Tony Mix sa, pandan lap fè lwanj pou madanm li, pandan lap kouri relasyon l, lap jere relasyon l, li pa gen pitit deyò, epi li fè w konprann ke li pa gen fanm deyò, enben madanm pa l la, li fèmen l nan yon mouchwa, epi lap pwoteje l, lap retire pousyè sou li, epi lap vann sosyete a kòm pi bon fanm, enpi se menm Tony Mix sa kap pran sosyete nou an tèl bagay sa. E m panse ke gen yon pakèt moun nan sosyete a ki pouri, se pa lòt bagay, se mesaj Tony Mix yo. Kote l fè konprann ke nenpòt fanm ou ka pran nenpòt gason ou vle, nenpòt gason ka pran nenpòt kantite fanm ou vle, tout bagay sa yo, bouch nan bouch, tout bagay sa yo. E Tony Mix te menm konn ap pwone, gon bagay li te konn ap di wi, Ti dam sa a se mennaj ti dam sa a. Mennaj ti dam sa a se mennaj dam sa a. Sa vle di, s on moun ki konn ap menm pwone pou fanm a fanm gen relasyon nan kay, bo fè bagay oubyen fwote krèk tout bagay sa yo. Mesaj Tony Mix yo pa diferan, se stil de mesaj sa yo Tony Mix toujou pwochte e l fè konprann ke pa gen pwoblèm avèk sa pou fanm a fanm ap bo, ap pran lang tout bagay sa yo paske li te konn ankouraje yon sòt de. M pa di se misye ki pran inisyativ la ki fè moun ladan l men Moun ki ladann deja yo li ankouraje yo e moun ki pat ladann tou tonymix te konn toujou ankouraje fanm a fanm nonm a nonm tout bagay sa yo se mesaj sa l konn ap veyikile ebyen mezanmi m pap ret djòl la chofe lè wap jwe paryaj toujou jwe nan izi paryaj paske izi paryaj se jwe izi touche izi. Ebyen mezanmi m pap rete twòp li te enpòtan poum te pote mesaj sa pou nou paske m konnen gen anpil moun ki sou paj sa depi yo tande yon bagay mazora poko vin afimel yo pap kwè paske depi mazora dil se vre li ye wi selon madan tonymix ki se slandy Hector babyland enben nan minit map pale la li fè konnen ke relasyonl avèk tonymix pa la ankò se madan Tony Mix menm menm si wè gen de twa jounal tout bagay sa yo se li menm ki poste l hier soir en disons mieux 11 janvier a enben jodi a se 12 madan Tony Mix di ofisyèlman li pa avèk Tony Mix ankò sa di relasyon sa pa la li pa yon divòs paske moun yo pat janm marye menm apre 17 ans se te chwa pa yo san dout enben m pap rete twòp mèsi anpil Tony Mix. M konnen kisa wap travèse paske on fi. Alò pwoblèm relasyon sa, Tony Mix di nou la pa gen pwoblèm a kite a. Men se lè w te gen on madanm, ou te konn ap fè otan de lwanj pou li, ou te konn pran oze. Bon, m pap m pap itilize mo oze a paske se te madanm ou, ou ka kwè nan li tout bagay sa yo. Men, lè w kanpe piblikman wap di konsa se pi bon fanm ou gen, se dis dat tèl bagay sa yo, m panse se on gwo gwo gwo responsablite Pou jan fanm engra nan mond sa. Men m pap ba nou manti m ka renmen on fi pou m mouri men gen de desizyon gen de lwanj m pap fè pou ou piblikman non. Se pa valè m pa ba ou non men gen bagay map kenbe pou mwen. Gen bagay map kenbe pou mwen. Paske ou wè plis wap fè lwanj pou moun nan se plis ou kwè nan li e se lè sa tou si moun sa rive kite w lap afekte w davantaj. Paske Tony Mix toujou fè konnen ke yon nèg ka di l nenpòt bagay, men depi w pale mal de madanm li, de pitit li, ou deranje l konplètman e l ap koresponn avè w jan l dwe koresponn avè w la. Wi, misye toujou vle mete respè sou fanmi l, an palan de pitit li a madanm li. Li toujou di w ka di w sa l vle, ou di l se tenten, dayè li s on òm popilè, li sou rezo a, ou ka di sa l vle, li s on sipèsta. Men! Madanm ni pitit li pa manyenl Tony mix te toujou ap preche mesaj sa yo pa manyen madanm ni pa manyen pitit li wap boule enben jodia la se menm fi sa Tony mix konn ap retire pousyè sou li pran kòm yon prensès rèn tout bagay sa yo ki pran desizyon alò lèm di sa se pa poum di fanm nan rann li engratitid ditou pa selon sa fi a relate. Nan tèks li a, li fè konnen ke li te nan yon soufrans, se kite l kite soufrans lan. Li te nan yon peripesi, li pa t gen respè, li pa t gen diz, yo pa t respekte l, tout bagay sa yo, li fè konnen ke kounye a la, li ofri tèt li respè, li ofri tèt li lajwa, li ofri tèt li trankilite, li ofri tèt li lapè, li ofri tèt li. tout bagay ke l ta dwe merite. E l fè konnen tou, gen de bagay li, li aksepte linakseptab. Wi. Li aksepte linakseptab. Yon bagay ke l pa t dwe janm aksepte, li te rive aksepte pou l te sove relasyon sa a. Enben, li rive yon kote, li di konsa, I am full of it. J'en ai assez. Li pa p kapab ankò. Bagay la di pou li, li rive yon kote, li di se fini, se fini. Se fini. Men, m pa konnen si Sheldon nan men l, men si m ap gade byen jan tèks la chapante a, ta sanble Sheldon ap rete nan men madan Tony, alò, èks li, m pa ap di madanm nan, èks li, epi Tony Mix ap rete nan men l. Èske kounye a la Tony Mix pou lanmou l bay Sheldon, èske l ap ka viv san Sheldon? Bagay la pa di pa dous non. Bagay la pa dous pou Tony. Tony ap travèse yon move moman la. E Tony Mix sipoze gon lòt fi nan vil kan menm. Yon stabilite. Madan Tony san dout. Pral gen nèg li. Son dwa ke l genyen. Tony Mix gen dwa tou pou l pou yon lòt fi. Men kounya e Sheldon. agoch adwat on lè lap a Tony on lè lap a Bae e madanm nan gon bagay li di konsa li dil ta renmen Sheldon gen yon edikasyon ke li menm li vle ba li pa menm jan avèk sa papal te bal bon mèsi tout moun babay jodia se lendi 12 e se ton plezi poum te vin ba nou. Nouvèl sa, yon nouvèl tris, yon bagay moun pa t janm swete. E Tony Mix menm te konn ap temwanye, gon pakèt ti fanm li te gen relasyon avè yo, fanm sa pa t vle wè l paske se avèk yon fanm Kafou ki te nan menm katye avè yo. Se kòmsi m ta di w te gen plizyè fanm nan zòn nan, Tony Mix t ap kraze tout, enpi li bap li pran youn nan menm zòn nan ankò, enpi l marye avè l. Kounye a la moun sa yo te vin gen ti pwoblèm avèk Tony Mix. Mèsi tout moun babay a la pwochèn pou yon lòt video se te sèvitè paw la mazora m gon grenn bagay map mande nou m pa mande nou cash app m pa mande nou zelle mon cash oubyen tèl bagay sa yo men silvouplè si w te renmen travay la abòne avèk chanèl la chanèl la maron.